Medam madmwazèl di mèsi yon gwo bonjou bonswa pou nou tout tou depan de a kilè wap gade ou tande nou byenvini sou chanèl paw la se toujou avèk menm plezi a tout ekip la alawonn badè nou kontan antre lakay ou a chak fwa poun pote pou ou yon nouvèl videyo denfòmasyon Premye minis Ariel Henry nan gwo difikilte nan moman nap pale a avèk plizyè manb nan gouvènman li an ki bloke nan entènasyonal la ki pa kapab antre nan peyi Dayiti aprè PM nan te deside vwayaje pou l tal regle kesyon Politik e ensekirite a ke nou konnen k ap taye banda ann Ayiti, inik opsyon ke pouvwa sa a genyen se wè kòman yo kapab fè antre yon fòs entènasyonal nan peyi Dayiti e se sa k fè PM nan l t ale an Kenya kote l t al siyen yon pwotokòl dakò antre 2 peyi yo yon fason pou te kapab fasilite Kou Siprèm nan peyi Kenya otorize gouvènman kenyen an pou 1000 polisye sa yo ta antre an Ayiti pou vin pran tèt twoup etranje a. Pandan PM nan te nan vwayaj la, li fè yon deklarasyon ki ta pral mete lwil sou dife a kote l te deklare li rete 2 zan sou pouvwa se an 2026 l ap gen pou l remèt pouvwa a lè l fin òganize eleksyon 2025. Byen konte mal kalkile, PM nan pat konnen sil ta pral pran nan sak rele DDN deyò deyò nèt kote nèg ak zam te deside atake plizyè komisarya, atake ayewopò entènasyonal Tousen Louvèti a e se sak ta pral fè lin ayeryen yo deside kanpe tout vòl yo sou Ayiti apre bandi yo te deside atake divès prizon nan peyi Dayiti espesyalman prizon e penitansye nasyonal la ki ta pral libere an majorite prizonye ki te anndan an e sa k te rete yo, se moun ki pa t deside sove yo, yon peyi tankou Repiblik Dominikèn ta pral deside fèmen fwontyè a pou evite move je travèse an Repiblik Dominikèn, ebyen sa vin koz PM Ariel Henry pa kapab pase pa Repiblik Dominikèn kote yo anonse espas ayeryen ant Repiblik Dominikèn avèk Ayiti fèmen, pa genyen vòl, pa genyen fason pou PM nan li menm li retounen ann Ayiti. Tantativ te fèt pou l al pase pa Okap, mobilizasyon fèt, PM nan an grand difikilte, gen moun ki di, èske PM nan ap tou rete deyò nèt, èske pouvwa li menm li ap tou pèdi? Ebyen mèdam, madmwazèl e mèsye, Nou pral envite w swiv avèk anpil atansyon videyo a, men avan menm kite m pran kèlke segond sèlman pou m di w si w apresye travay la w kapab kite yon like, ede nou avèk youn ou de twa pataj, kite yon kòmantè, se ap toujou yon plezi pou nou echanje ansanm avèk ou, e lè w pataje videyo sa w ap kapab ede plis moun byen enfòme. Ann al swiv. Il n'y a pas de vol paske tout vol bloke. Menm vol charter bloke donk te gen vol omwen yon vol ki tap sot an République Dominicaine vol sa bloke. Sa vle di depi pa gen avyon pap janm gen premye ministre premye bagay poun konnen. Dezyèm bagay poun konnen c'est que il y a une frange de l'opposition ki est entren

Ok se sa poum kwè. Men non, ann al pi lwen, tankou Marcoso di, ann al pi lwen. Personne aujourd'hui ne peut remplacer Ariel Henry sans l'aval de Guy Philippe, Izo, Ti Lapli, Ze et les autres. Personne pa kapab pran pouvwa. Par exemple Montana ne peut pas prendre le pouvoir. Kouman yo pral pran pouvwa a? Paske se pa yo menm kap mennen mouvman an. Moise pa ka pran pouvwa.

Paske fò amnistye nèg yo pou yo tounen a la vi nòmal pou yo kapab evolye nan sosyete a sinon ap toujou gen menm pwoblèm nan kèlkeswa l paske ou pa ka pran pouvwa avèk dè endividi dè endividi ame paske nou pap ka viv donk ojodwi Ariel est anpeche de rantre men avyon ki te gen pou antre yo avyon sa yo al ateri pito an repiblik dominikèn. M pap etènize m sou komisarya yo pran paske yo pran komisarya sou ayopò yè tankou m tap pale de sa a plizyè moun yo pèse yon twou e lame k te la nèg yo repouse yo men ils ont pu quand même incendier le commissariat de l'aeroport donk ayopò a fèmen men pa bliye non an repiblik dominikèn gon nuans se di yo di avyon pap vole sot an Repiblik Dominiken al an Ayiti. Men yo pa janm di ke avyon pap vole, il y a un bruit silvouplè, y a un bruit, ke yo pa janm di ke avyon pap vole sot nan lòt peyi pou vin Ayiti men yo di w ayewopò fèmen. Jodi a fò n konprann ke gon nesesite pou yo jwenn yon solisyon rapid paske moun ap kouri toupatou. Moun pa ka viv, sa se depi lontan. Nou pa t janm rann nou kont ke moun pa t ka viv, men moun, n ap di sa lontan ke moun yo pa ka viv. Je vais vous donner une information, pa egzanp, si nou poko genyen l, lèzòm, lè bandi ame yo pase plizyè èdtan ap goumen avèk pe, polisye bò penitansye. Men lè bandi yo pa t janm rive antre penitansye.

Menm jan avèk anndan pouvwa gen anpil moun ki pouri, menm jan nan lopozisyon gen anpil moun ki pouri. Jodi a nou di fòk yo ranplase Ariel. Anpil moun ap di sa. Men m ta renmen nèg ki te nan lari yo Claude ak Moïse Claude ak Moïse enben se yo menm ki te nan lari a se pou yo chita pou yo konnen kijan yo pral ranplase Ariel la. Pou moun pa ranplase Ariel se yon pa pale avèk Izo Kouman ou pa pase pou ranplase Ariel si ou pa pale avèk ze ki fèk lage? Kouman ou pa pase ou pa ranplase l si ou pa pale a Babekyou? Men, si w nan pale a nèg sa yo, donk ils sont devenus alye w. Kounye a si yo vin alye w, fòk yon desizyon pou pwoteje yo nan pa rapò a fonksyònman leta. Nou nan yon kriz total e sa mande anpil entelijans de la part de moun ki pral dirije peyi sa a, paske on ne peut pas neglije lèzòm arme ki kraze k brize paske yo bezwen evolye nan peyi a, yo bezwen yo bezwen vin de sitwayen a part entière paske gen nan yo ki te de polisye e ke sistèm nan te bezwen fè yo mal Yo oblije transfòme tèt yo. Men jodi a yo ta renmen sitwayen. Se tout sa k genyen nan peyi a jodi a. Ce n'est pas une simple chose de sou sa k ap pase a. Ce n'est pas le fait que Ariel soit empêche de rentrer en Haïti. Le plus.

lè fòs m ta vle di w lè fòs aktiv ki fè Ariel pa ka antre 1 ki bloke ayopò ki kraze komisarya ki met peyi a an difikilte si fòs sa yo se t on fòs ki kapab eksprime yon sètèn lejitimite ou legalite yo t ap pran pouvwa a jisteman nèg yo ap chache yon lejitimite e n amnisti paske nèg ki nan nèg ki nan vilaj de Dieu a li menm li pa bezwen palè nasyonal non sa pou l fè l li konnen l pap ka dirije l pa bezwen l li bezwen yon lòt tip de sosyete l bezwen ke yo amnistye l li bezwen kòb li genyen an ke l viv avè l li bezwen yon peyi kote yo rekonèt li kòm sitwayen li bezwen yon peyi kote gen envestisman kap fèt nan vilaj la li bezwen yon peyi kote gen envestisman kap fèt nan site solèy li bezwen yon peyi kote moun kafou fò yo ka tounen.

Li disponib. Fò ayopò a sèf. Sa vle di il n'y a aucune fòs ki kapab fè yon avyon desann paske nenpòt ki nèg ap tire sou yon avyon donk pap gen vòl. Si pap gen vòl pou le moman Ariel pap ka vini. Se osi senp ke sa. Men sa vle di menm si ta gen vòl la li gen dwa pa ka vini nan sans ke si yap tire sou ayopò a. Fò nèg yo ta tou sispann ti tire kòm si bri sa yo k gen la. Tann, tann, tann depi gen vòl fòk gen posibilite pou avyon an ateri san pwoblèm e m poko kwè nou nan sitiyasyon sa avyon ap vin san pwoblèm nan, yo pap janm mete yon avyon ok riske yon avyon pou mennen yon premye minis vini a mwen ke gen fòs kap vin avèl e ameriken yo pap deplase vin avèk pèsòn moun la paske ameriken yo gen plizyè fwon ke yap goumen. Yo gen an Ukraine yap goumen, yo gen mer noir la ke ke yap goumen e yo gen Israel yon gwo pwoblem yo genyen donk Haiti pa enterese ameriken kounya menm si ou wè yo di ka enterese yo men yo pap janm voye twoup epi pa bliye tou le fèt ke fos de soutyen an pa vini se akoz de la lenteur des ameriken.

Pou bagay sa yo regle. Jiska prezan yo poko regle. Nou pa bezwen panse avèk fòs ditou. E se sa k fè m panse deyò gen dwa ap tann anpil tan anvan l antre. M panse sa. Paske fò Ador Pov vini. M pa ka di deyò deyò nèt. Men a lenteryè il fodrè kil yè yn solisyon rapid pou ke.

Yo pap bay, yo pap bay, yo pap bay. Ok, men eske la pa gon fenêtre ki ouverte nan sans ke pou de moun ta poze kesyon eske petèt ke premye minis Ariel Henry pap tou tann fòs sa kap vini an poul ta tou vini ansanm avè li? Sil pran yon semèn, yon semèn, sil pran yon mwa, yon mwa, si mesye ki ap frape yo pa ta deside bay vag?
Non, tande. Mesye k ap frape yo, yo frape e y ap tann politik. Men politik yo yon jan pè, pase politik yo pa vle, yo bezwen pouvwa a wi, men yo pa vle ke yo melanje yo ouvèteman a nèg yo. Men yo pale avèk yo. E sa k fè m pale w de amnisti a wi. An nou di yo enstale Claude kòm premye minis. Komsi pap gen pwoblèm ankò? Mwen sonje pou pa gen pwoblèm wi. Se pou Claude fè alyans a nèg yo. Yon egzanp mwen ba ou, si yo mete prezidan kou de kasasyon an, pou l pa gen pwoblèm fò l fè alyans a nèg yo. Paske se nèg yo k fòs reyèl peyi a. Sèl jan pou nèg yo pa fòs, se ata gen yon lòt fòs ekstèn ki rantre epi kounye a ki repouse nèg yo, ki mete nèg yo, ki fè nèg yo retranche nan kan yo. Paske nèg yo, antre, antre nou swa di, lè bandi sot opouvwa, yo pa nan palè nasyonal, yo pa nan pa, nan primati, men yo sot opouvwa, se sou sèjan ki dikta la règle du jeu, les règles du jeu politique. Yo fèmen sa yo vle, yo boule sa yo vle, yo kraze sa yo vle. Men mètnan, lè w ap gade an tèm konparatif pa rapò a listwa, si w pa bay nèg yo amnisti, y ap toujou batay.

An defi, donk kisa nou vle nou fè? Se reste kalm, nou pa ka priye ankò paske tèlman pèp ayisyen priye ojoudwi se la mizè nan tout sa ledèr kòm on di. Antouka, e map fini map di Marco degaje w pran antèn nan, pran kòn nan kounye a la an nou gade sa nou kapab fè poun kapab enfòme moun yo de manyè objektiv. E mwen vle di moun yo, paske m te tande n t ap di sa, nou sòm la pou difize de lenfòmasyon. Nou pa la pou n fè retansyon de lenfòmasyon. Yon nouvèl rete yon nouvèl. Nouvèl la soti nenpòt ki kote. E ou pa ka di m pa bay nouvèl paske nouvèl la pa bon pou ou. Fò m bay nouvèl la. Pa egzanp, lè e, se lame ki fè Nèg yo pat gentan pran ayewopò a ye menm si yo te boule l. Ou bay nouvèl la. Men fò w di tou nèg yo te frape ak lapolis, ke lapolis t ap tire eksetera. Te vin gon maryaj ant lapolis e lame. Donk e pa n di jodi a la se son lè bandi, lè jan ame ki mèn la repiblik ojòvdui. Moyiz pa ka pran pouvwa, Klod pa ka pran pouvwa. Si pou yo pran n.